M wè gen yon pakèt nèg la, yon pakèt rate sou rezo a la k ap brandi paspò ameriken. O men dyab, ki dyab? Foli sou moun nou genyen. Paske ou menm ou plizoumwen nan peyi yo gen yon ti asirans ou plizoumwen epi w ap ouvè zèl ou tout kote etsetera kòmsi w ap entimide moun yo, w ap pase yo nan betiz paske ou menm. Wi m tande ou gen dyab, ki dyab? Paske ou gen yon paspò ameriken epi ou se ou gentan men dyab la. E pa gen problem. M kite sa. E. Paske gen anpil bagay m te ka di nou. M te ka di nou anpil bagay wi. E m kite sa. M bwèl pou nou. M bwèl pou nou. Ase m di nou. Pa konfond sou moun ak eklere. Cher Widerson Charly, je suis la. Merci. D'être à l'écoute. E Muriel Hyacinthe, ça va? Donc, pa konfond sou moun ak eklere. Gon pakèt moun ki nan tps. Sa moun sa yo regle. Ou menm ki swadizan gen dyab la nan men w ou pa fè anyen ladan e se sa a wi anpil nan nou se egri n egri kont moun tbs yo anpil nan nou nou egri kont moun tbs anpil nan nou mwen m pa gen pou m egri kont pèsòn si lakay te bon anpil nan nou se lakay nou t ap ye se lakay nou t ap ye mwen menm m pa gen tbs m pa gen pèsòn lakay mwen ki gen tbs m a ben ou sezi kòman m ap pale konsa pou moun tbs byen si. Paske si lakay te bon, si anpil nan nou pat patisipe nan kraze lakay, si n te gen dirijan k tap panse pou lakay, gen anpil ayisyen mwen konnen ki pa tap la a jodi a. Ki pa tap janm vin pran imilyasyon y ap pran jodi a la. Paske chèn nan sòti, li sòti depi 1803, 1804, li sòti nan pye nou. Li retounen san lòt fòm. Map tann ou ayisyen pral fèm tande sa talè avèk Luckson Sainvil. Misye di li prefere pran 250 an prizon isi ke l retounen an Ayiti. Kounya mwen gen moun kap ki di oh esklav mantal wap gentan konnen. Lè w te viktim kidnaping anba anba asayan sa yo Ayiti. Yon ekip san sal ki kidnape w, mete w yon kote, kap fè kadejak sou ou san benyen, kap fimen tenten, fèmen yon kote. Rony Dumont ki mouri. Mari Marie André majistra Sodo a se kim pè sa nèg ti lapli yo wi ki koz misye mouri yo kidnape misye nan a te gen gwo biznis li wi ki te fonksyone nan rue Lamarre misye te gen chanm fwad yon bèl restoran kap vann etc nèg yo kidnape misye yo kenbel pandan anviwon 3 mwa jiskaske bri lanmò misye kouri yo fè 16 jou ap bat misye san kanpe. Lè yo finalman libere misye e yo kenbe misye plis paske nèg yo te vle kidnape madanm nan tou. Tande wi. Yo fè 16 jou ap bat misye san kanpe. Lè yo finalman libere misye, misye tromatize. Misye di madanm ni li pa ka rete ankenn kote Ayiti paske li pa bon. Kounya yo oblije avèk 2 timoun yo lage yo sendomeng, sitiyasyon konplike. Finalman yo fè strateji, pase pa Panama, tonbe Meksik pou rantre Etazini. Misye rive Etazini mwens ke nan, misye mouri, misye fon strok. Misye kokobe, misye soufri jiskaske misye pèdi lavi l avèk 2 timoun ki gen ki laj nevan, trèzan, onzan, kenzan m kwè yo gen kounye a. Reflechi sa. Sa di ou pap konprann reyalite sa paske ou menm, bon gen anpil nan nou ki nan gang nan tou. Gen anpil nan nou gang nan se zanmi nou l ye. Hehe esak fè lèm wè kòmantè anpil nan nou esak anpil nan nou t kòmante m fè screen chat nou m gade nou m gad profil nou m gade nou pase w pap konprann fenomèn sa alò w panse ke l senp on ti jèn ki sòti ayiti m sonje m te pale don ti jèn ki sòti tigwav ki rele neftafara ki meksik epi kap vann lanbi epi m wè ayisyen kap kritike l paske lap vann lanbi poukisa. An di yon gan, yon bèl jèn fi konsa, li kite Ayiti, li peye konbyen kòb pou l al pase mizè Meksik. Men se lavi l li chape. Yon move lavi miyò pase yon bèl lanmò. Byen si li te Ayiti, li t ap fonksyone, li te gen bèl biznis li k ap mache. Nou kase biznis la plizyè fwa, nou tante kidnape l. Paske, sa di, yon jèn pa ka evolye nan pwòp peyi l. Epi kou l pati l al bouske lavi lòt kote, nou kritike l. Sa di, on jèn wi k ap kreye lakay li, nou pa vle l kreye. Kounye a, pou l ka sove lavi l, li oblije abandone, li lage l Meksik. Epi n tonbe kritike l. Men èske n chèche konnen rezon k fè l kite a? Alòske l pa t Pòtoprens non, an pwovens li te ye. N ap fè malfèktè, n ap kase biznis li epi n ap tante pou n elimine l. Ki sa l fè nou? Jis paske yon ti jèn depi lè l lekòl, l ap kreye ti aktivite l. Gen yon pakèt Ayisyen k fè sa. Sa di gen yon pakèt Ayisyen, yo pa gen pwoblèm retounen Ayiti. Se paske yo pa gen kote pou yo ale. Se lè yon jèn pa egzanp, alò w panse se yon blag? On jèn ki Ayiti ap evolye, ki oblije riske vi l, ki pase pa Sendomeng, ki pran imilyasyon, gen anpil yo fè kadejak sou yo, militè dominiken malfèktè imilye yo, ki pran risk, ki pran bato, n sonje kantite jèn Ayisyen k te peri sou on bato sou kanal Kisasa. Yo pase pon koulwa Panama, yo fè yon pakèt wout a pye. Gen yon pakèt polisye m konnen, jenn gason ki te ka itil Larepiblik, ki fè wout sa a. Se yon bagay grav, jenn fi, jenn gason ki fè wout la, ki pase nan yon pakèt kote. Bon, gen yon banda yo rele moun ki soti Chili, kite Brezil fè Chili yo, ki soti, m te gen yon forè, m te rele forè Darién. Moun yo ap travèse la vale de lombre de la mort. Gon pakèt ki viktim anba raje. Fanm tankou gason viktim anba nèg sikrelo yo. Pye yo anfle. Finalman yo rive sou fwontyè la pou yo rantre Etazini. Pou yo antre nan paradi a. Eske yo te oblije vin la? Non yo pat oblije vini. E se la a gen anpil ki gen pwoblèm paske si wap chèche azil. Premye peyi ki pa peyi w la ou ka mande azil la. Men destinasyon an se Etazini paske jisteman gon vakam kap fèt sou rezo sosyal nou nou ki bon pakèt ti vòlò, ti anakè, ti blofè kap fè foulay kap bann mantò kap montre n ke Etazini se paradi sou latè ou ka milyonò rich a la segond epi kounye a tout ti jèn gon sèl foli vin nan paradi a pou yo rich. Sa di, gen anpil ti jèn, se sou enfliyans lòt radòtè sou rezo a ki fè yo nan mizè sa jodi a. Alòske, yo te ka viv trè byen Chili, trè byen Meksik, trè byen Brezil. Gen yon pakèt radòtè ki fè yo kwè ke paradi a se Etazini li ye. Kounye a pou fè tout sakrifis sa a. Pou rive nan peyi a. Si w se yon nèg ki nan move zafè, ou nan kestyon vyolans seksyèl, ou nan kestyon vòlò bagay moun, ou nan kestyon kriminèl, sa son lòt dosye. Nèg sa yo se nèg pou yo chase. Men si son malere pèzib kap bouske la vil, konbyen moun nan tps ki gen biznis nan peyi a la kap fonksyone? Kounya mwen gen moun ki di wi, kòman moun ou gen tps epi ou gen biznis ou sesi ou sesi sela eben kisa w vle di? Paske nan lespri pa w li te dwe gen rezidans, li te dwe gentan gen sitwayen ameriken, kòman l ta fè sitwayen ameriken an? Se pa yon bagay l al achte nan Walmart non. Gen de kritè ki etabli. Wi gen moun ki fè neglijans, men gen moun se pa neglijans. Se pa neglijans. Si l pa gen aksè kòm si pou l jwenn dokiman legal ke l ap chèche a. Puiske tps la li renouvlab, eben li aksepte yo pran woulib sou li. Kounye a ou di wi, si ou gen tps, li pa dwe fè biznis. Kòman l t ap viv? Kòman l t ap? Anpil moun k ap di sa, e moun ki pa janm kreye anyen pou yo fè pou vi yo wi. Depi ou pase 2, 3 zan yon kote, ou ka kreye aktivite ou estime ou konfòtab ladan l. Kòm si lè yon moun gen ti pyès pandan 10 an, epi ou gen pwoblèm paske l gen biznis nan peyi a pandan 10 an, kòman l t ap viv menm? Paske ou menm ou jis kwè al bay blan lè a, epi retounen, epi vin fè cho sou rezo, fè chowòf. An n pran le ka de ti jèn Westerlie ki vin la resamman, ki leve kominote a nan Indiana. nan dimansyon, nan kalite restoran l fè lotbò a la. Se pa yon bèl bagay li ye? Kounye a ou pral di wi, e ti pyès li genyen, li fèk vin nan yon peyi, poukisa l gen restoran? Paske jisteman, li fè sa l renmen. E m ta swete sitiyasyon l, m kwè ke gen konsiderasyon moun sa yo, m swete ke bagay li yo mache. Kòmsi yon moun ki gen kapasite pou l, pou l fè de bagay, pou l sezi de zopòtinite, ke ou menm ou pa sezi ou menm, epi ou rayi l pou sa? Apè mwen chè e kote. Mwen menm m pap janm nan bò nou. Sa di gon pakèt ayisyen ki kite ayiti se viktim yo viktim de kidnaping leta. Paske kidnaping nan se yon kidnaping deta. Ou pa gade sak pase. Depatman lwès se sant kidnaping nan peyi a li ye. Yo vini avèk jakadè ki kòmanse plizoumwen ap bay yon ti presyon. Kidnaping nan kòmanse diminye. Le fè ke kidnaping nan se yon kidnaping deta, Alix ak Paraison estime ke Ader misye ap twò byen pase, li pa ba yo vizibilite, li pa ba yo respè, yo retire misye nan djòb la. Kisa wè t pase aprè? Kidnaping retounen pi rèd. Kounye a gen yon nèg ki nan komisarya Dèlma a, sante misye pa fin bon. Olye yo retire misye, kounye a yo ap transfere polisye Dèlma. Sou pretèks ke se tout polisye yo ki nan kidnaping. Gen dwa gen kèk grenn ki nan kidnaping vre, men li pa oblije tout. Li pa oblije tout. Poukisa lè Jakadè te la, sa te kòmanse plizoumwen ralanti? Poukisa kou nou retire l lan, sa retounen pi rèd? Se prèv ke kidnaping nan se yon kidnaping Leta kontwole. Kounye a, lè w nan yon peyi, premye chèf kidnaping nan, premye, premye bandi a se Leta. Kounye a w ap, ki, kòman w pral di m pou m rantre nan peyi sa a? Eksplike m pati sa. Bon, lè w nan yon peyi, premye chèf gang nan se leta. Ki garanti ke w genyen pou w antre nan peyi sa? Eksplike m, ou menm k ap pran pòz ou gen paspò ameriken, w ap di men dyab la, ki dyab? E sa, ou pa wè yo arete youn la a, m tande, e pa de dosye m tande sou, bon, m pa pale nan afè moun. E pa de dosye m tande sou mouche nou arete Okap la a wi. E se sa n fè. Le fè ke n gen paspò ameriken nan men nou, ou pa wè yo fèk arete youn la, m ap vin sou li talè. E bon, yo pa fèk arete. Li plede koupab finalman. M te pale n de sa deja. Se yon pakèt la an Florid wi. Piske yo gen paspò ameriken, yo kache dèyè sa, epi y ap ponpe zam an Ayiti. E se yo t pi cho la k ap di w wi, k ap kouri dèyè moun tps, k ap pale tenten sou moun yo. Paske yo menm yo gen dyab la. Heheheh. Pa gen pwoblèm non. Gen yon pakèt Ayisyen. Se pa vle yo pa vle retounen Ayiti. Se paske yo pa gen kote pou yo ale. Se pa tout moun ki soti an pwovens. Gen moun se la Pòtoprens la l fèt. Gen nèg se atè a Solino l fèt li pa gen ankenn lòt kote li ale. Gen nèg se atè a Dèlma 24 li fèt li grandi. Gen nèg se la Bèlè l fèt li grandi. Gen moun se la Matisan l fèt li grandi. Li pa gen ankenn lòt kote pou l ale. Gen anpil moun m konnen, se la nan Bèsi l fèt, sou kabarè Akayè, pa gen ken lòt kote pou l ale, se la l fèt, sou Bon Repo, se la l fèt nan li lavwa atè a, se la Kwadèmisyon, Kwadèboukè, se la l fèt, li pa gen ken lòt kote pou l ale, se la nan Sodo l fèt, Mirbalè, se la l fèt, li grandi, li leve, li pa gen ken lòt kote pou l ale. Gen nèg, se la nan Lyankou l fèt, se la l grandi, li gen tout bagay li. Yaran gen lòt kote pou l ale. Kounye a, lè w di yon nèg, ebyen, al an pwovens, Lyankou se pwovens, Sodo se pwovens, Mirbalè se pwovens. Se pwovens. Ponsonde, Ti Rivyè, Latibonit, Vèrèt se pwovens. Machan Desalin se pwovens. Ebyen, menm moun sa yo, pa bliye m te di n resaman, Gen dyaspora la kay yo nan machan desalin se bandi gen kontrol yo sa di lò ap di moun nan wi nou san wont nou san mte on petèt on magalis on magayis magayis ki vin kòmante talè a epi m fè eksprèm fè screen chat profil li profil li make fort myers florida epi lap di wi nou toujou ap gache pitye blan nan peyi blan liye li tèlman renmen blan tout profil li se blan. Menl gen problem paske mwen map mande pitye pou moun tps yo. Bann ipokrit, bann blofè, bann foli sou moun. Nou pa eklere menn sou moun. Sa di gon paket ayisyen. Se pa problem yo gen pou yo retounen an ayiti. Men se kote yo pa gen pou yo ale. Paske leta ak viv ansanm fon sel mete yo deyo. Se sa w bezwen konprann. Kenbe sa nan tete a w. Gen Ayisyen ki dispoze pou retounen Ayiti, men ki pa gen kote pou yo ale. E gen Ayisyen la a, se kriz ap pote yo ale. Gen Ayisyen depresyon ap touye yo, paske yo pa janm fè anyen Ozetazini. Gon kantite Ayisyen ki pa gen anyen Ozetazini. Yo fè 2 djòb e yo envesti tout kòb yo an Ayiti paske yo pa t janm espere pase vye jou yo nan peyi blan. E jodi a, tout kapital sa a, li pase anba flanm dife. Gen, m konnen ki gen restoran, ki gen otèl ki pase anba flanm dife. Ki gen kay. Bandi rantre ladanl menm menm menm twalet nan kay la bandi nèg viv ansanm yo al avèl menm vye frèm la freo nèg yo debake nan ti kay misye gen menm fenèt misye gen louba nèg yo nèg yo pran fenèt la nèg yo pran fenèt yo al avèl nèg yo antre nan kay plizyè moun ke m byen avè yo nèg yo rache grenn seramik nan kay la pou yo al avèl sa di se sa pou konprann avan ou vin radote sou rezo a la. Reflechi ak sa. Wi peyi moun pa peyi n. Men finalman n pa gen peyi non. Nou se petèt ra pèp ki pa gen peyi. Anpil nèg Ayiti k ap di a, se si Ayiti pou n tounen, Ayiti ki bo. Nèg sa yo anjandre nan chanpwèl. Yo anjandre nan chanpwèl epi anpil ladan yo tou se yo menm ki bay gang yo pwen. Donk yo gen menm pwen avèk gang nan. Sa di gang yo pa p fè yo anyen. Men malere malerèz ki vin bouske lavi yo pa gen anyen sou yo, yo senp, senp kòm le bonjou. Senp, senp, senp, yo senp, yo pa gen anyen sou yo. Kote yo ka al fè fas kare, tande, son peyi tèlman difisil, m gon vye zanmi m ki gon ti restoran, e, e, e, e, e, sou Delma, m sonje Delma 42 a la. Chak maten l leve, si yo pa fè sa ankò, chak jou l leve, se vye boutèy, vye mouchwa mare, vye bagay tèt anba l vin plante devan ti restoran an. Se sa n fè. Si n pa ka detui yo ak zam, nou pran yo nan maji. Sa di nou rand lavi pèp la konplike nan tout sans. Si w nan zòn nan, ou pa ka evolye. Gen anpil ti jèn la, vin isit gentan gen bèl machin, ap fonksyone. Kote l te ka fè sa Ayiti? M raple m lè m rantre isi, m achte yon ti Rav 4 2012. Men machin mwen, m son nèg ki kenbe machin mwen pwòp. Epi gen yon zanmi mwen ki te nan RCH 2000, misye wè machin nan li di, TT, kèt! Gade yon machin ou gen menn. Mwen ap ka woule machin sa Ayiti non papa. Yon ti Rav 4 2012 wi. Men sa misye di a son verite wi. Sa di ou non kominote, menm yon ti machin ou pa ka woule non. Yon ti machin ou genyen wi, sa gen tan atire le regard. Sa di ou dwe viv mizerab pou moun pa konn afew nan peyi a. Ki kote ou we peyi fonksyone konsa? Kote ou wè peyi fonktyone konsa? Sa a di nan pwòp peyi ou wi yo rann ou etranje sou pwòp teritwa ou. Kounye a tout ayisyen oblije ap chèche yon lòt kote pou yo lage yo. Men bagay sa son son li grav. Li grav paske ki kote yon nèg alèz se lakay ou. Men anpil moun ki ayiti se rezistans y ap fè wi. Se rezistans apa James Boyar yon nèg ki gen anpil konpetans. Li te ka rete aletranje, Kanada, nenpòt kote, ke l kontinye ap frape. Misye panse li te ka itil, apa yo kidnape l epi anviwon 2 mwa, jiskaprezan li nan men bandi yo. Sa ki dwòl la, parezon, polis nasyonal, ministè defans, e Mario Andresol, ti blofè pa ekselans, misye pa fè anyen pou yo jwenn liberasyon James Boyard. Sa di jiska prezan yo pa konnen eske misye mouri, eske l vivan e y ap tann jiskaske Ti Lapli oubyen Izo oubyen nenpòt nan chèf gang yo deside si yo vle fè l gras. Pwobableman yo pran misye mete l anba l ap fòme nèg yo. Si yo pa imilye l, fè l pase mizè, yo ka kenbe l anba pou l ap bay nèg yo fòmasyon.

Paske, mwen menm, bon m di non ti bagay, mwen wè gon pakèt bagay nou pwopòz, tande, pandan mwen di, e, e, e, e, nou sou e ti demwazèl sa, Givara Gaston, nou, jodi a fè 1 an, kèlke jou, paske yo kidnape l depi jiyè, lane pase, sa fè 1 an. Sa pral fè 1 an 1 mwa manman l ki sou ekran pa janm gen nouvèl li non yo kidnape l la Fleuriot lè yo kidnape l nèg yo tèlman ap fontol alito selon enfòmasyon m genyen gen moun ki pwòch li ki te menm panse se ta yon oto kidnaping tèlman bandi yo t ap fentol alito ap mande kòb via moncash sesi sela. E malgre jefò ki fèt pou bay ti kòb ke yo te kapab, paske nan yo te mande 200 mil dola ameriken, jiska prezan, pèsòn pa janm gen nouvèl li. Eske l vivan? Eske l mouri? Ki sa k pase? Leta pa di anyen, dcpj pa di anyen, pèsòn pa di anyen, Vladimir Paraison Bètlèd pa di anyen, jiska prezan, epi y ap mache, y ap mache fè rara, yo gen yon Daniel Malfect k ap ekri tenten pou yo, epi k ap di y ap byen pase. Ekoute la sosyete. Sa di, lè w nan twou, lè w twou, bon imajine kounye a, bon imajine. Se 2 sè m kwè manman an gen, 2 pitit la gen. Ann imajine sè Givara a ki ta jwenn posibilite pou l lage pye l yon lòt peyi, w ap mande l pou l retounen Ayiti? Reflechi an, avan ou vin ouvè bouch ou sou rezo sosyal pale tenten, reflechi. Imajine sè Givara, imajine manman Givara, men la yon kòd nan ren l depi 1 an. Li ta jwenn chans pou l lage pye l nan lòt peyi, w ap mande l retounen Ayiti? Gon ti pitit, lapitit Lora, te gen 8 an nèg Vitelòm yo kidnapè l pandan l ap sot lekòl. M sonje bagay sa, ti fi a tromatize. Nan li k rive lakay li, lè yo libere l, li di manman li pap ret Ayiti, li pap pral lekòl ankò. Uitan sèlman. Uitan sèlman. Sa di sa, timoun sa, li tromatize pou lavi. Ou pap konprann sa ou menm. Paske anpil nan nou se kidnapè nou ye dayè. Anpil nan nou se kidnapè nou ye dayè, anpil nan nou nou viv de kidnaping. E dayè sa n fè jodi a, nou vin kreye yon kestyon tiktok, yon pakèt tiktokè tout nan kidnaping. Yon pakèt ladan yo. Yap manje lajan gang, sa vin fè wè yo gen yon lanmou gangyal, se yo menm ki pi cho kap pale tenten. Paske yo renmen gang.